A Sosyete chèf gang Vitelòm rann dènye souf li nan lopital san fontyè nan Taba, ebyen pandan l tap pran swen zanmi entènot, lapolis te gen enfòmasyon ke Vitelòm ap pran swen nan lopital Taba san fontyè, ebyen lapolis pote boure swat itag lame dayiti yo. Etèn souf chèf gang la nan lopital la menm se gwo lòbèy ki genyen nan kafou fleryo kafou rita lopital san fontyè nan taba rade ti chèz baw la sosyete nou pral baw tout detay tout enfòmasyon bonjou bonswa byenvini sou enfo peyim tv nou pral pale peyi Nou pral ba w enfòmasyon, nou pral di w ki gwo mèvèy k ap pase aktyèlman la Jovelin Moise mare kou krab ansyen prezidan Michel Martelly daprè sa l fè konnen Michel Martelly p ap chape li gen men l tranpe byen long. Nan dosye Jovenel Moise asasina a, enben fòk nou di w Martine Moise fè konnen ke si l pa arete Martelly, li pa p santi l byen ditou. Jovenel Moise manke l, daprè sa ansyèn premyè dam de la repiblik Martine Moise gadon doulè manman, sa w fè sou latè se l ou wè, 2 chèf gang tonbe an menm tan, jodi a la a, manmit n ap pale la a. Mete absan pou 2 gwo chèf gang nan viv ansanm, nou pral pote son ak imaj ba ou, ou sou info peyim TV chanèl manman peba, ankò yn fwa nou salye tout abòne info peyim TV yo, nan minit nap pale la la sosyete sitiyasyon an mangonmen, anpil bandi ap tonbe. Wi yo pran vitelom non pyèj. La police pran chef gang vitelom non pyèj banm explike ki sak pase exactement mesye ki nan wo komandman la police la yo gen enfomasyon ke chef gang vitelom pral oganize Yon aktivite bagay ougan bagay djab li nan Tòsèl, kote chèf gang Vitelòm te envite Jeff Canaan avèk Lanmò San Jou epi Chen Mechan. Lasosyete, Lapolis vini avèk on blennde yo mete l nan Kafou, Tòsèl la menm nou wè nan rantre tòsèl youn nan rantre tòsèl yo lapolis met yon kaf yon blende la epi lapolis tire de twa kout bal lè polisye yo tire de twa kout bal epi polisye yo kite blende a ap mache pandan yo kite blende a ap mache Yo tande nèg vitelòm yo tire sou yo tou. Epi kisa polisye yo fè? Yo rantre blende a nan on twou. Sa vle di, yo pran pòz son twou ki atè a, yo fouye on twou menm, epi yo antre on kawoutchou blende a nan twou. Epi, de twa grenn bandi parèt tèt yo deyò a, yo di, woy! Men blende a rete nan bloke nan tou epi nèg lapolis ap bay blende a gaz voung voung tankou son bagay yap bay gaz ki bloke nan tou ak paka soti epi lòt 2 ti bandi yo al rele vitelòm avèk tout lòt nèg ki te la yo pou di me on blende tonbe nan twou yo paka soti epi nèg yo ap parèt yo vin met dife nan blende a lasosyete. Lapolis deklannche kout bal sou bandi. Bandi tonbe tankou se grenn lapli zanmi entènot. Ou pa mande m koze, ou pa mande m lapawòl. Mwen konnen depi lè sa rive, Enfo Peyim TV pap pa vin sèvi w. Lapolis deklannche bal sou bandi k te vin met dife nan blennde. Vitelòm, ni sòlda li yo, Jeff Kanaran lanmò san jou, chen mechan! Vagabon se kouri yo kouri anba kout bal. Nan minit n ap pale la lasosyete se gwo rèl ki genyen. Ou mèt pran san w, pran tan w ale ti chèz ba w. An nou bo enfòmasyon, an nou bo egzakteman sa k sot pase nan lopital San Fwontyè nan Taba, an n di w egzakteman ki dènye mesaj Vitelòm voye bay Babekyou avan l trepase, an nou di w egzakteman konbyen bandi k mouri, e kisa k ap pase aktyèlman la lakay Michel Martelly FBI debake. Jovelin Moise sèmante l ap fè mare Dimitri Vob, enben nan sèl grenn emisyon sila, nou pral pote tout detay, tout enfòmasyon ba ou. Nan jou k ap vin la yo pou misye ta pran kòd. Evidaman, nou pral fè yon ti pale de sa, san konte, ebyen la, nan kesyon ensekirite, nou wè gen yon endividi la, pou pa di gen yon bandi la, misye pran bwa kale, nou pral touche sa, san konte gen anpil, anpil lòt dosye, antwot, medam mesye, nou wè ke jisteman, Imaj sa ke n ap gade sou ekran la kounya la, se nan menm kad kesyon depòtasyon. Sitwayen sa n ap gade la, misye se youn nan moun, trè byento la, gen posiblite pou yo depòte l. Men atansyon, misye se youn nan moun, sanbletil, ki te konn ap voye zam bay bandi yo ann Ayiti. Donk, lè n ap di, fòk gen prekosyon ki pran. Ann atandan, bon, mwen deja salye bò kote pa m, Pradèl, frè pa m, bonswa, bonswa.
Wi bonswa Jimmy bonswa Salomon bonswa avèk tout zanmi moun afè bon TV yo son plezi pou nou kapab enfòme yo ebyen enfòmasyon ki sanse ap domine aktyalite a gen 2 bandi ebyen nan batiman Enso e moun koray ke lapolis te sèl tal pran depi nan wout ebyen ke yo te aprann ebyen bandi sa yo tap desann anba ebyen nap di w ke yè lapolis te Twouve lòt enfòmasyon n ap genyen tou pou n kapab devlope pou ou. N ap di w ke maten an te genyen ebyen dife ebyen onivo de kawo tout sa boule nan zòn Dèlma 33 ebyen prè ministè travo piblik tou epi ke yon nèg ke yo te tire nan antre Dèlma 77 la e genyen plizyè mouvman ki anonse la pou dat 20, 21, 22, 23. 24, 25, 26, 27 jiyè 2025 e kote ke yo mande pèp la pou leve kanpe ebyen pèp Mibalè leve kanpe, pèp Pòtoprens leve kanpe kont konsèy prezidansyèl la vwala enfòmasyon sa yo avèk divès lòt ap fè la une de l'actualité yon lòt fwa ankò bonswa Djimy bonswa Salomon.
Bonswa Baden, nap salye tout entènot moun afè bon TV, nap salye tout ayisyen kap koute nou atravè mond lan. Nou trè kontan pou nou te lakay ou jodi jedi 10 jiyè 2025. Bon Jimmy, e kòm ou pa janm, nou pa janm konnen nou ta fè nou lakè, nou te gen pou ti pale avèk pwofesè Pwofesè Liska, li menm te gon pil dosye l te pral ba nou la Jimmy, epi nou gen ap kite pou pi ta. Bonswa Pradel.
Wi yon lòt fwa ankò nou salye tout zanmi yo, se yon plezi pou nou menm nou kapab enfòme yo, ebyen enfòmasyon nou prale dirèkteman. Ebyen o nivo de komin Pestèl, ebyen nap di w ke o nivo de komin Pestèl ebyen e lapolis li menm nan kad operasyon ke yo menm yo ap mennen la ebyen nap di w ke genyen 2 bandi ki yo menm ki arive pran ebyen Bwa Kale ebyen bandi sa yo se yo menm ki e toujou ap bay pwoblèm o nivo de Pòtoprens ebyen kote ke yo kite Pòtoprens yo ale ebyen dirèkteman o nivo de zòn pwovens yo. Ebyen imaj sa ke nap gade la ebyen sa se youn nan bandi ki toujou ap bay anpil pwoblèm yo ebyen misye li menm li rele ti frè ebyen ti frè ebyen sa se li menm ki se nèg kafou fèy ebyen se ti frè ki mouri nan bwa kale ebyen nèg baz pilat ebyen kote ke ebyen misye li menm ki rele ti frè ki te kafou fèy ebyen poul al rete pestèl ebyen la polis pestèl yo arete misye ebyen pèp pestèl li menm yo di ti frè se twazyèm chèf ebyen ki nan baz pilat ki sove kite baz pilat ebyen l ta sanble yo di se ti frè sa ki te tire ebyen sou ti bato pestèl la ebyen ti frè pran bwa kale avèk on lòt sòlda ebyen n ap di w ke sòlda sa yo. yo menm ki tap fè lapli e le beau temps ebyen nap di w ke ebyen jan ke nap gade imaj sa yo ebyen se ebyen e bandi sa se e bandi sa yo ki yo menm ki arive e pran bwa kale o nivo de e pestel se ti frè ansanm avèk ebyen lòt bandi sa ebyen de nèg sa yo yo menm yo pa la ankò ebyen si n tap chache yo di wi. Ebyen nou retire yo ebyen e o nivo de e peyi a ebyen le mond antye ebyen ti frè e ki li menm se youn nan nèg ki tap bay anpil pwoblèm e o nivo de zòn nan ebyen nap di w ke ebyen mesye sa yo ki yo menm ki tap e e opere o nivo de pòtoprens e nan baz ebyen e baz pilat ebyen e ti frè ebyen li menm li arive mouri nan bwa kale ebyen jan ke nou di w li ebyen mesye sa yo lapolis te pran yo ebyen yo menm yo tap wè. Se te ka ap sove ebyen lapolis tire yo pèp la li menm li ba yo bwa kale
nap avanse.
Wi m panse ke se 2 ebyen bandi sa yo ki yo menm ki arive pran bwa kale nap toujou rete toujou ebyen nan menm kad bwa kale ebyen ki ap bay la ebyen nap di ke. Ebyen popilasyon an tou yo menm yo ap bay bwa kale. Ebyen piti sa ke nou pral gade la Jimmy ebyen misye li menm li rele Dalens Mirbalais ebyen si nap chache l pami moun ki vivan yo ebyen misye pa la ankò ebyen si yo site non l ebyen nan klass ebyen di l pa prezan Misye se ti moun ma wouj eben li te ye eben pou antre nan zòn domon eben nap do ke eben piti sa ke nap gade la eben se dalens mibalè eben misye li menm tou li pran bwa kale eben nap do ke e n konnen e bandi yo sèjousi yo menm yo ap fè lapli e le bon tan eben pèp la li menm lap veye lap kontwole yo. Ebyen poul kapab ba yo bwa kale. Nap avanse nan lòt enfòmasyon k sanse ap domine aktyalite a, ebyen nap di w ke jodia tou te gen yon nèg ki sot yo sot tire ebyen nan rantre Dèlma 77 bò midi wi ebyen e kote ke li ak yon mayo vè sou li ebyen fanmi an yo te sou plas ebyen pou yo te kapab vin pran e kadav la tou ebyen vè e maten an toujou o nivo de kapital ayisyèn nan. Ebyen anpil moun te remake kawotchou ki tap boule ebyen nan Dèlma 33 ebyen tou pre ministè dè travo piblik, transpò ak kominikasyon. Nap avanse ebyen nan lòt enfòmasyon yo toujou ki sanse ap domine aktyalite a o nivo de peyi Dayiti ebyen nou konnen ke genyen divès mouvman ki anonse la o nivo de e peyi dayiti ebyen nap di w se ye plizyè ebyen sektè o nivo de e peyi a kote ke yo menm yo ap e maniganse la ebyen e nan kad dosye ebyen nap di w ke ebyen genyen divès manb òganizasyon ki lanse nan dat 20 21 22 23 24 25 26 ak 27 jiyè 2025 ebyen kote ke yo mande avèk popilasyon an pou leve kanpe Pèp Mibalè leve kanpe pèp Pòtoprens ebyen leve kanpe pèp Latibonit leve kanpe pèp ki nan kan yo ebyen si nou se Ayisyen ebyen nou mande n leve kanpe ebyen si w pa konplis ak gouvènman ki genyen 9 vòlò sa yo ebyen fòk ou nan gouvènman an ebyen pou renmen Ayiti ebyen fòk ou nan goumen an tou. Ebyen si w konnen w ou se yon vrè lidè ebyen vre fòk ou nan goumen an ebyen e konsa ke yo menm yo sanse e anonse la e Jimmy pou e mouvman ebyen ki anonse la Jimmy. Antouka e msye nou kapab di l ebyen e depi kèk tan nou wè pat gen ankenn opozisyon ofisyèl ofisyon opozisyon fewòs a nèg CPT sa yo. E piske nou wè son gouvènman tout moun jwenn son gouvènman kap kraze peyi a ebyen la nou wè trankilman ebyen kòmanse gen opozisyon serye la kote ke anpil moun ap leve kanpe e gen defwa anpil ladan yo pa antann yo sou plizyè dosye men la m panse tout antann yo bon fason pou yo di jete cpt sa retire cpt sa antouka se sa ke nou kapab konstate la medam mesye e se plizyè gwoup endividi ebyen ke yo tout Yo leve kanpe, y ap mande depa cpt sa, byen ke nou gen anpil ladan nou wè ki pran direksyon kasasyon, men, e, men nou kapab di l, lè nou toujou ap di l, jou cpt a konte, se bèl e byen sa. Mesye, pandan n ap pale de sa, e, an n tou antre nan Richemond. Richemond, e, nou konnen, bon, toujou chak semèn gen yon skandal avèk Richemond, men la a, e, sanble ke y ap arete mesye yo la, daprè sa ke plizyè konfrè pale avèk nou. E nou wè pa anmède m bò kote pa l te gentan fè te gentan bay konferans de près kote ke yo anonse ke Richemond pral arete e Salomon selon ou menm ki rezon ki fè ke yo ta arete Richemond e piske nou konnen moun sa yo nèg sa yo fè sa yo vle anndan peyi a.
Bon e Dimitri pa bliye Jodha bon Jodha m byen sezi mwen wè. E Richemond e ki nan kapital la la kap defann tèt li. E Richemond pa byen di misye gen dosye asasina jounalis lan Serge Garry ki peze lou sou dol. Pa byen di gen plizyè asasina nan depatman Sid lan. E wap vin konnen se alye Richemond ki ladan. E Richemond e di gen anpil akizasyon sou dol pou depatman Sid lan. Men tout sa yo, yo jwe kont Richemond e Richemond tou se youn nan moun yo mete deyò nan sistèm jidisyè a. Bon malerezman jodi a ankò mwen wè gen de medya ki ouvè mikwo yo di mi malgre non Richemond enben enplike nan asasina yon jounalis e nou wè gen de jounalis k ap eseye bay Richemond vin lave tèt li. E nou konnen Richemond? ki antre nan yon pwogram la, nan yon gwoup la, di men, e kote li menm avèk ansyen minis komès la, n ap pale de Jonas Kofi, nan yon gwoup ke yo mete ap rele DSCPT a. Kounye a m vin konprann jwèt medam nèg yo ap fè la. Wè ki bann nèg ki nan deja nan dosye louch e nan peyi a, jodi a se nèg sa yo di men, nou wè k ap pase tèt yo pou bon moun. E se nèg sa yo e k ap wè, k ap eseye vin nan. Pou dekouraje moun kòm mwen, e CPT a konpare tèt yo, frè Jimmy. Li voye tout bann mafya li te ap rele aba CPT a, ou menm tank k ap rele aba CPT a ou menm w ap dekouraje. Chak fwa ou wè nèg sa ap rele aba CPT, y ap mande yon lòt gouvènman, e ou menm y ap pale menm pawòl avèk ou, on dirait li pridan. Kòmkwa ou menm w a di monchè si se konsa pito kenbe CPT a la. Se yon jwèt mètdam oksidan an frè Jimmy mete plizyè nèg e deyò la ap rele aba CPT pandan ke se menm jwèt CPT ap fè pou yo kapab kenbe CPT a la Kon fwa Erik te mete al gen opozisyon e pwale wi.
Banm senpleman pran ti ekstrè tou piti jan nou dil se retire vòlè mete vòlè e men pèp la li menm li konn sal vle paske jodi a la on moun ou mèt di saw vle ebyen se Guy Philippe pa gen pa gen pa gen yon lidè la ki pi popilè aktyèlman ke Guy Philippe brèf Bon m senpleman fè nou tande yon ti ekstrè tou piti e sa nou tande pa anmède m men se pa senpleman misye k ap pale de sa non Dosye Richemond ap pale trè o e fò medam mesye. Ki rezilta l pote? Komisè Ronald Richemond ki te ansyen komisè gouvènman Okay la ebyen misye pral anba kòd pa rapò avèk dosye jounalis Tess Gary a nou te tande sa? ebyen yo revoke misye definitivman nan sistèm Ebyen yo revoke Sè Ronald Richemond ki te ansyen komisè gouvènman Okay la, ebyen misye pral anba kòd pa rapò avèk dosye jounalis Tess Garry a. Nou te tande sa? Ebyen yo revoke misye definitivman nan sistèm jidisyè la, ebyen yo mande jij. Michelet Seïde pou l tranche yon jij denstriksyon ki sou dosye a, yo mande l tranche yo pa komisè Ronald Richemond li pa komisè ankò yo mande pou tranche sa vle di Tès Gary jounalis Tès Gary moun Okay m pwofite pou m di nou sa nou pral jwenn jistis nou paske komisè Ronald Richemond pral anba kòd. Voilà nou tande pa anmède m souvan lè misye pale bon tout moun pran misye pou yon ti komik men se pa misye senpleman k ap pale dosye sa non medam mesye.